avèk Vena Jean Baptiste, map di bonswa avèk Guston Eugène e map di bonswa avèk madam Hyppolite. Mezanmi se pa fòt mwen non jodi a mwen gen mwen pat gen tan voye lis la non. Espere demen si Bondye vle. Bondye beni ou frè m. Map danse la. Se sa li ye, se sèl nan Bondye ki gen plezi sa, se sèl nan Bondye ki gen bagay konsa ou tande tout manifestasyon sèl manifestasyon se nan jezi liye ou wè lè wap manifeste nan pye bondye konprann pa gen pa gen pa gen kout wòch pa gen pa gen pa gen blokis pa gen pwoblèm pa gen kout boutèy map salye yon gran gran gran ki ansanm avèk nou la se frè Ejèn ki ansanm avèk nou la Gibson Ejèn ki ansanm avèk nou ki patispe jodia nan cho a ansanm avèk nou, m di bonswa avèk tout moun e jan nou konnen l lan e pou kòmanse ou konnen pa gen anyen k fèt san lapriyè konprann, pa gen anyen k fèt san lapriyè nou pral enkline nou devan nèg ki gen tout pouvwa a le Dieu trè wo a nou pral mande li èd li pou li mwen salye w Cathy mwen salye w Cathy Genest mwen salye w e nou pral priye pou nou mande Bondye èd nou konnen travay la pa fasil nou anfòm zanmi pa mwen nou anfòm anba lèd de Dye nou anfòm Ok ok Eugène mwen salye w tou zanmi pa mwen ok e nou konnen travay la pa fasil men ou konnen a lèd de Dye nap rive kanmenm nou pral bese tèt nou pou nou remèsye Senyè Bondye nou an Senyè di 3 fwa sen papa m kanwo nan syèl la mwen di w mèsi pou amou pou bonte pou fidelite w mwen di w mèsi Senyè Dye. Mwen di w mèsi pou chakun de moun ki la Senyè Dye. Mwen di w mèsi pou chakun de moun ki la kap viv, kap respire Senyè Dye. Mwen di w mèsi pou semèn nou pase deja, pou mwa nou pase deja, pou ane nou pase deja. Nou di w mèsi pou sa Senyè Dye papa. Papa men moman la Senyè Dye papa kote nou pral kòmanse Senyè Dye. Men nou konnen san ou menm Senyè pa gen anyen ki pozitif. Ou konprann Senyè. M ap mande w Senyè nan minit sa Senyè nan segond sa pou voye zanj ou pou ouvè pòt syèl la pou vide benediksyon an kantite sou nou Senyè Dye paske papa ou di nan pawòl ou lè nou chache nou jwenn men aswè a Senyè nou vin dèyè Senyè Dye men aswè a nou vin chache yon pawòl yon pawòl ki pa menm jan avèk tout lòt pawòl yo men yon pawòl ki pou nouri nanm yon pawòl ki pou geri maladi yo Senyè Dye yon pawòl pou moun ki atriste yo Seigneur Dieu e yon pawòl pou Ayiti Seigneur Dieu papa map mande w Seigneur Dieu nan minit sa Seigneur Dieu tanpri Seigneur pa gade sou koulè nou ye pa gade sou eta nou Seigneur Dieu pa vire do ba nou Seigneur Dieu paske nou bezwen w nan moman sa paske nap kriye se sèl ou menm ki ka seche dlo nan zye nou an apre ou menm pa gen pèsòn moun ki ki ka seche dlo nan zye nou an senyè Dye papa map mande w senyè Dye papa nou menm ki gen fanmi ayiti senyè Dye kap viv toujou se pa se pa paske ou pi bon men son gras ou fè se paske nou menm nou rete nan lapriyè se paske nou menm nou rete nan pye ou ki fè senyè Dye ou ka e ki fè ou ka kouvri sa ki Ayiti yo, ou ka pwoteje yo sòti antre al lekòl, yo pa kidnape yo, yo pa fiziye yo Senyè Dye, men son gras papa ou fè nou pa alèd de nou menm kap kriye Senyè Dye papa nan minit sa Senyè Dye papa, men kote Senyè Dye m remèt emisyon sa ba ou Senyè, pa kite m pale selon de mwen menm, pa kite m di de pwopos de pwopo selon de mwen menm Senyè Dye papa, men. Selon de ou menm Senyè Dye papa map mande ou Senyè Dye papa pou fè nou gras pou beni nou pou beni chakun de moun de ki la yo Senyè Dye an abondans amen amen ok e mwen di tout moun ankò yn fwa mwen di tout moun bonswa e mwen salye nou dan e mwen salye nou dan le non de Jezi Kris gran Dye trè o mwen salye tout moun ki la yo. E ok E aswe a la sa nou pote aswe a la nou pote yon tre bel etid aswe a la yon tre bel tre bel tre bel etid e ou menm ki kap suiv mwen la mete plim akay ou bò kote ou pou al pran nouriti pou nanm ou pou al pran nouriti pou nanm ou E pa bliye tou e jan m te di l lan tou e chak etid mwen fè chak dimanch se sou yo m ap poze kesyon ou menm ki pa la ou nan tout sa k pa bon konprann sa di depi w pa la ou nan tout sa k pa bon jan w wè m di nou an ok nou pral kòmanse anvan nou kòmanse e m ap di mèsi avèk tout moun mwen jwenn notifikasyon kounya wi. E ok E Vinachou eske se avèm wap pale oubyen wap pale an lòt moun Anvan mwen kòmanse E banm salye tout fanatik yo Tout moun ki abòne yo Ak chanèl youtube lan m di nou mèsi M di nou mèsi Pou konpreyansyon nou E mwen di nou mèsi tou Pou jan ke nap ede a. Konprann? Pou jan nap edem nan. Em di nou merci e pou sa. Em pap janm sispann di nou merci. San nou menm ke travay la paka fèt. Konprann? San nou menm travay la paka fèt. Konprann? Apre Dye se nou menm li ye. Ok! Eske nou konprann? Ok, jan m di nou an, nou pote yon trè bèl etid pou nou, yon etid nòmal e ke nou pral debat an. Ke, eske tout moun ki la yo, eske tout moun k ap gade m yo la, eske nou anfòm dan le non de Jezi? M ta renmen, an al, an fè l mache, mwen al prepare m, an sipòte Junior. Ok, mèsi, mèsi, mèsi, mèsi, mèsi. Lòt telefòn w ap tande live la. Besel li fè eko. Aw ok pa gen pwoblèm e pa gen pwoblèm Joseph Fabiola non m gentan desann lòt telefòn nan deja pa gen pwoblèm merci deske ou fè pase mesaj la pa gen pwoblèm m gentan desann li deja nap salye yon lòt yon lòt fanatik yon lòt fanatik mwen ki ansanm avèk mwen la ki se Anayèl ki ansanm avèk nou nan kay la jan mwen konn toujou dil viv Anayèl Anaël kòman w ye kòman w ye m wè w nan kay la la kòman w ye zanmi mwen kòman w ye kòman w ye kòman w ye kòman w ye kòman w te pase jounen yo kòman semèn nan te ye pou ou enben jan mwen di nou an nou pral antre danble nan etid lan e pou abòne nou pral abòne E mwen pote, mwen pote pou nou e kèlke sèvitè, kèlke sèvitè de Dye, e kèlke sèvitè de Dye, epi mwen pote fanm, e fanmi an pou nou, e pou nou, ann fèl rive san pataj. Ok, ann ale, ann ale, ann ale, jan Vena, jan Vena di an, ann fèl rive san pataj. Mwen tap tann nou tout sou e Junior Show a, e mwen pa jwenn nou, e sa fèm oblije travèse, m te gentan kòmanse emisyon deja, e mwen pa jwenn nou e sa fè e sa fè mwen mwen travèse e poum vin ba nou ti tèt e ti tèt live la ou konnen gen anpil moun ki swaf ti tèt live la konprann son an mal soti frè junior Oh ok eh, sorry bon m pa konnen sa m pa konnen sa t fè sa Èske w tande m byen èske w tande m byen Èske tout moun tande e mwen byen Paske Fabiola di mwen konsa son an mal sòti eske tout moun tandem byen eske tout moun tandem byen eske nou tandem byen zanmi pa mwen e jèn zanmi pa mwen e mwen pa Viv junior anba lougawou. Tèt chaje tèt chaje wi viv junior anba lougawou. Ok e san pli tade an ale e mwen live la ap desann e mwen live la ap desann an ale san pli tade nou prale e mwen pote kelke sèvitè pou nou. e ki te e nan misyon kelke sèvitè ki te nan misyon a vle di kelke sèvitè de Dye epi m pote e fanmi an konplè pou nou konprann mwen pral ba ou love la lòt kote ok pa gen pwoblèm ok e ok e Fabian Hyppolite di m li bon e Gibson Eugène di m li bon ok pa gen pwoblèm. E jan m di w la, e m pote kelke sèvitè pou nou. Ou menm, pran plim ou avèk, pran plim ou avèk e pran plim ou avèk kreyon ou pou al ekri. Paske jan m di w la, Dimanch TV sou sa m pral poze kesyon. E pa bliye, yon kesyon epi full minit. Ou menm ki pa la, se pap fòt mwen. Konprann? Ou al kopye sou vwazin nan. Ok, li bon kounya. Ok, ann lage. Nou gen Moyiz, tout moun te konnen sèvitè Moyiz, se te youn Bondye te chwazi pou al delivre pèp Izrayèl la. Tout moun te konn, tout moun konn istwa sa, m pa bezwen tankou pral rakonte l ankò. Tout moun konn istwa. Mwen patajel wi men yo pa kitem patajel plis Facebook blokem ok zanmi pa mwen merci merci pa gen problem ou konnen ou konnen ou konnen la ou pa okipe dyab dyab ki nan Facebook la lap tonbe kanmenm o non de Jezi ou pa bezwen okipel. E jan wè m di w lan, tout moun konn istwa a deja. Tout moun konn istwa Moyiz lan deja. E se li menm ki t al delivre pèp la ki te ann Ejip. Enben, ou te konn istwa, men ou pa t konnen fanmi, ou pa t konnen e fanmi Moyiz. Ni mwen tou wi frè m. Oh, yo bloke w tou Fabiola? Tèt chaje. Tout moun te konn istwa Moyiz, se te youn nan e moun Bondye te chwazi pou l ta li delivre pèp Izrayèl la. Pèp Izrayèl la ki te ann Ejip, ki te anba grif Farawon, Farawon t ap maltrete l, Farawon t ap malmennen l, e Moyiz se te yon sèvitè ke Letènèl te chwazi pou l ta delivre pèp la. Enben ou menm ki pa t konnen,

E pran plim ou avèk kreyon ou a Anaël pou di mwen si ou pa vire bib la tèt anba lè m poze kesyon pou ka premye moun ki pran prim nan. Ann ale, jan mwen di nou an, e jan mwen di nou an, Moïse Madan Moyiz se te li te rele Sofara men e non non moun sa yo tèlman enferyè tou timoun pandan map di nou an moun non yo enferyè anpil avè di ke gen anpil e m pap ka di byen konprann nan korije mwen konprann sa vle di non yo vrèman di fò gen fò manke dan konprann fò manke dan pou di l ok non madan Moyiz la se te Sefora

Ok, 1 Kwonik 23 vèsè 15 Moyiz te mouri, tout moun konn istwa sa, Moyiz te mouri sou mòn Siloye. Moyiz te mouri sou mòn Siloye avè 120 tan. An, pa gen moun ki pa t konn istwa sa la. Anael, èske w la? Èske w la? M reprann pou nou, Nap pale de Moise family, sa vle di ke lè ou pale de family ou pale de fam, ou pale de madanm, an bon kreyòl madanm, pitit, konprann? E de sa ou pale. Enben, Moise, madanm Moise te rele Sephora, epi l te gen 2 pitit, men non pitit yo vrèman enferyè, se te Guerschom e Elizer, se te de pitit Moyiz te genyen yo, e Moyiz te mouri a sanventan sou mòn Siloe. Tout moun te konn istwa sa. Ok, n ap kite pati pati Moyiz la, n ap travèse pou dezyèm sèvitè nou nou gen nan nan kalandriye nou la. Dezyèm sèvitè nou se te e David. Tout moun te konn istwa sa. Ti David, e tout moun konn istwa sa. Moun non, moun ki ouvè Bib yo. Konprann? Moun ki ouvè bib yo konn istwa sa e David se te te te ti David papa l te mete l gade mouton lè ke letènèl te bezwen yon wa lè letènèl te voye pwofèt li al vizite ka papa David e papa David mwen salye w tou Berthy se pou di Papa David papa David tal pran lè gran palto lè gran kòlèt konprann nèg ki byen save yo se moun sa yo se moun sa yo papa papa David tal pran men letènèl te di li menm se pa moun sa yo l wè gen pafwa gen pafwa on moun ka wèl bèl on moun ka wèl posede on moun ka wè li plen lajan epil panse l pral sove epil chire l pa koud. Sa vle di li pap sove. Paske bèl fanm, plen lajan, plen kay, youn pap, ou pap sove. Yon sèl fason pou sove, se pran Jezi met anndan ou. Menm jan e, e, kilè sa, swa dimanch lan, Vena te fon, Vena te fon sijè, Vena te di ke si yon moun pa pran Jezi kòm sovè pèsonèl li, e li pa kwè nan pawòl la, èske l ap sove? Non, jamè! Moun sa pap pap sove kote li pral li pral sove a nan ki chemen lap pase poul sove jamèl pap jamèl pap sove nan ki chemen lap pase poul sove paske nan jan jezi kris di se li menm sèl ki chemen an le vrè chemen la vi e la verite hum si yon moun pa pase pa kris ou pap ka sove lanfè tèt dwat li ye Konprann? Se lan fè tèt dwat li ye. Konprann? Ou menm ki pat konn sa. Ou menm kap di ok ou bèl fanm, ou sesi ou sela. Non. Epi map tou fè yon raple pou moun mwen yo ki la tou. E nan menm sijè Vina te fè, lè Vina te di, m sonje te gen yon madam ki te di konsa ke sil ta kenbe maril nan adiltè. Lap kite, lap divòse, Bondye pral wèl pa divòse pou plezi nou non jamè jamè jamè jamè bagay sa wap di bagay sa wap di a la Bondye pa konnenl Dye di daprè la bib si on moun divòse avèk premye nèg lèl fèt marye a tout tan nèg sa pa mouri fanm sa depi wap sèvi Bondye vre depi ou pa nan adiltè depi wap sèvi Bondye vre ou paka remarye ankò tout tan nèg la egziste. Men depi nèg la mouri ok ou ka ou ka marye men depi nèg la pa mouri ou paka marye wap stil rete konsa si wap sèvi Bondye vre m di wi daprè la bib men si w pap sèvi Bondye ou ka remarye w remarye divòse remarye w remarye w se wap fè chemen wap fè wap travay pou lanfè konprann. Wap travay pou lanfè ou ka fèl men m di nou sa zanmi mwen yo depi ou wè ke nou te marye a yon nèg deja si nou son sèvant e son sèvitè de Dye se menm jan pou gason l ye si ke ou te gentan marye deja de tout tan fanm ou te marye a pa mouri si wap sèvi Bondye vre ou pa ka remarye ankò paske Dye depi ou fèl ou nan adiltè sa vle di ou pap sèvi Bondye vre ok brèf.

E sou mòn Silo e. Tout moun te konn istwa sa. Brèf, annou pran pati David la, ki se dezyèm sèvitè nou genyen nan ka Yahswè a. E Moyiz, tout moun konn istwa sa, moun ki ouvè Bib yo, e moun ki konn gade fim yo, paske yo fè fim Moyiz, yo fè fim David tou. Tout moun konnen David se li ki te touye Golyat avèk yon ti wòch. Anpwen, tout moun konn sa. Golyat e te yon gwo nonm trè kosto. Anpwen? an di, Golyat te bliye pou Letènèl pa gen trè kosto, pou Letènèl pa gen, pa gen afè e, pa gen afè e moun trè kosto, ni moun, ni moun bagay. Ok. Nou prale. Ok. Kounye a la, lè Letènèl te voye sèvitè a lakay David, te bezwen yon wa, kounye a la, papa David te parèt avèk tout nèg gran kòlèt, tout nèg e gran palto, Ok, se moun, se moun sa yo li te parèt. Lè Letènèl te, lè Sentespri te anjandre sèvitè a, sèvitè a te di, gon dènye, gon dènye. Sèvitè a di gon dènye paske se dènye a Bondye voye l chache. E pa, e pa nèg gran pòl, gran kòlèt, e pa nèg santi bon. Gen pa fwa, ou ka gon fanmi 13 ti moun la. Ou ka gon fanmi 13 ti moun. E pi, Trèzyèm nan, se li k pral itil ou. Trèzyèm nan, se li k ap bon. Konprann? Lè w gade wè se tout douzyèm yo ou bay valè, trèzyèm nan ou voye l jete epi lè w gade wè se trèzyèm nan t leve ou atè. Brèf, ann ale. Ok? E madanm madan e David te rele Mikal. Madanm David te rele Mikal. E Moyiz, e sorry, e David te gen 6 pitit. E mwen chache non, mwen chache non 6 pitit yo, e mwen pa jwenn yo. E lè m ap poze kesyon an, se konsa m ap poze l. Si m ap poze kòman m ap poze l, m ap mande konbyen pitit David te genyen. Epi ou menm, w ap ka reponn. David te gen 6 pitit. Si w bezwen fè plis rechèch, al nan 1 Kwonik 3, epi li li, epi w ap wè sa m ap di w la la. E Moyiz te mouri, Moyiz se te yon Izrayelit, e li te mouri avèk 70 zan. Tande byen sa m di an. M chache nasyonalite Moïse se Izrayelit e li mouri a 70 zan. E m chache kote li te mouri a m pa jwenn ni. M pa jwenn ni. E lè m ap poze kesyon yo se konsa m ap poze yo. Ok nap kite nap kite twazyèm sèvitè nou gen nan kay e nou gen nan kalandriye nou pou aswè a se Noe Noe tout moun konn istwa sa yo pa gen moun m pale de yo la pou yon moun di m yo pa konn tande pale de yo e yo pa konn istwa yo tou Noe se te yon sèvitè Bondye te chwazi ankò Tout moun konnen delij Letènèl te lage sou tè poutèt Sodòm avèk Gomò, sa ke m wè moun yo fè mond lan tounen ankò a. Nou konn sa, tout moun konn sa, 40 jou lapli ap tonbe, 40 nwi lapli ap tonbe, lè sa, lè kote Letènèl te inonde lemond, e pa yon peyi non, inonde lemond, 40 jou, 40 nwi dlo t ap tonbe. Lap sòri lap li tap tonbe tout moun konn istwa sa lè lè Noé te kreye pli gran hache de linivè hache de linivè an lè li te pran li te pran tout bèt letènèl te di konn ap pran tout bèl mal e femèl e menm jan tou pran moun mal e femèl tou konprann tout moun konn istwa sa sa vle di tout moun konn Noé enben si w pat konnen ou menm ki gen plim avèk kay ou bò kote w la. Enben e fanm e madan Noe sorry madan Noe ye ki te, li te rele M. Zara. Mezanmi, mezanmi, m di nou sa depi ou konnen moun sa yo se moun e moun e ejipsyen e e moun nan Galile yo, moun sesi, moun sela yo. Konprann sa vle di non yo on ti jan vrèman enferyè pou di. Se te M. Zara, konprann? E Noe te gen 3 pitit. 3 pitit, se te Chèm,

Noye te mouri a 950 an. 950 an, 950 an, e Noye te mouri. Ok, m ap repran pou nou. Madan Noye te rele M. Zara, e Noye te gen 3 pitit. E laj Noye mouri se a 950 an e Noye mouri. Katriyèm sèvitè nou gen aswè a, se Job. Tout moun konnen istwa Job la deja. Pi gad di man seve lèm poze yon kesyon. E pi tou, janm pral poze kesyon tou, M pap nan afè moun. Depi w gen bib la nan men w m pap poze kesyon. M pap fè l. E sa fè fò yon moun vin swiv mwen. Depi w pa vin swiv ti tèt live yo, sa vle di ke depi bib la nan men w m pap poze kesyon. E sa fè m di nou pran plim avèk kaye nou, konprann, pou nou vin pran bèt, epi lè m poze kesyon dimanch, konprann, Depi bib la nan menw m pap poze kesyon an. Konprann sa vle di ke fò bib la pa nan menw pardon fò bib la pa nan menw e poum poze kesyon an. Ann ale tout moun konn istwa Jòb la deja. Jòb se te yon gran sèvitè, Jòb te gen 7 pitit tout moun konn sa deja E tout moun konn sa, lè, lè Jòb te, te pli gran pou Letènèl, pli gran sèvitè l te gen sou tè sa a, konprann, ki t ap bay Letènèl love la, ki t ap bay Letènèl plezi nan tout sa l ap fè, enben, se Jòb nou genyen kòm katriyèm sèvitè ki nan kaye nou pou aswè a. Enben, ou menm ki pa t konnen, ou menm ki gen plim ou nan men w la, e.

Li liv Jòb la, w ap wè l. Ou konprann? Jòb mouri a 130 an, Jòb te gen sèt pitit e madanm li rele Chedid. Alelouya! Tout glwa pou Bondye. Ok. Dènye sèvitè nou gen, nou gen, apre sa nou pral fon, nou pral, nou pral fè lekti. Apre sa la, m gen yon ti, M pral li nan liv jenèz la, m pral fè yon deba nan jenèz tou paske fòm agrandi fòm agrandi kesyon yo konprann m pral fè deba nan jenèz la e ou konprann fòm agrandi kesyon ou menm ki pa la ou tou dòmi deyò konprann fòm agrandi kesyon dènye dènye sèvitè nou gen nan kalandriye a pou nou la se Abrayam Abwayam Abwayam tout moun konnen Abrayam se te papa Izarak

Anaël di mwen m ta renmen w pale avèm Anaël paske m pa tande bou menm e Joseph Fabiola tou m ta renmen w pale ansanm avèm Venacho tou m ta renmen nou pale avèm e genlè nou pran san nou nap pran bèt yo paske nou pa vle sak te pase dimanch lan pou vin pase dimanch sa anben ok Abraham tout moun konnen se te papa Isaac e se te yon gran sèvitè tou sa vle di ke wap gade lè Letènèl te mande E Abraham poul bay map swiv wi Junior. E sa m di w wi, sa m di w wi, ou pa vle sa k te pase dimanch lan rive dimanch sa. Ok, se te Abraham se te papa Izarak, lè Letènèl te mande Abraham pou l te ba pou e Abraham pou l te fè l pou te fon sakrifis avèk Izarak, Abraham pat pat fè rebèl, Abraham pat di non, Abraham te respekte e e sa ok pa gen pwoblèm Eugène pa gen pwoblèm nap swiv nap ok pa gen pwoblèm zanmim yo pran bèt pran bèt paske dimanch si Dieu veut la m pata vle E ou konprann? Depi nou fin pran bèt, sa vle di ke m pa nan afè moun ap kenbe bib nan men. Kounya la epi menm kote a, e Abraham pa t fè ridikil, Abraham te bay Izarak kòm sakrifis. Ou menm, èske ou panse si yon moun, pa egzanp, Si w al ka ougan la, ougan ta di konsa, pi bèl pitit fou gen an, ba li l kòm sakrifis. Pa egzanp, lavi ap mal mennen w e w al ka ougan tankou pou w al chache yon pwen tout sa w fè pou bon pou ou. Epoutande lè w rive, premye sa ougan an di w, bay pitit ou an an sakrifis. Ou t ap bay li? Èske w t ap bay? Jamè w pa t ap bay li. Men, Abraram li menm, li te bay Izarak an sakrifis. Konprann? Enben, e, e, pou pa ale pli lwen, e Abraram fanmi li, Abraram mouri avè san, san swasannkenz an, e Abraram te gen uit pitit, E oh sorry m pa ekri m pa ekri non madan Abraham nan map potel pou nou non lòt live m pa ekri mwen bliye ekri non madan Abraham nan Abraham li mouri a 175 ans e li te gen 8 pitit Ou konn se sèvitè sa yo mwen te pote pou nou a la glwa de Dye. Anael eskew eskew tande sa m di an, Abraham mouri a 175 an e li te gen 8 pitit ok ok se la nou kanpe se sou Abraham nou kanpe epi ok nou pral kouri nan liv jenèz la nou prale nan liv jenèz jenèz 3 vèsè 24 Nou pral pale de tantasyon satan. Konprann? Tantasyon satan ki te tante la fam. Konprann? Nou prale nan liv jenèz. Sorry. Tann yon moman. Ou konnen fòm ouvè bib la. Nou prale nan, nou prale nan liv jenèz. Nou prale nan jenèz 3. Jenèz 3 vèsè 24. Alo alo alo zanmim yo ok Nou prale nan jenèz 3 vèsè vèsè 24 ann ouvè bib nou avèk mwen ann gade kisal di Nou pral pale e de tantasyon satan tout moun konnen e istwa adan e èv la lè dyab la tal tante lè dyab la tal tante la fam tout moun te konn tout moun konn istwa sa men just mwen menm mwen pral raple nou mwen pral refresh memwa nou anprenn e tou pa bliye map fè pa son lòt anons ankò e pa bliye moun kap e kòmante yo silvouplè please Pa mete nimewo moun kap kò mante an nan chanel you tube yo silvouplè silvouplè ke bondye beni nou piga nou mete e a ki laj david a ki laj david te mouri o e e ejèn ou pa nan ejèn ou pa nan kay la menm non ejèn ejèn ou pa nan kay la menm ejèn ou pa nan kay la david david david Eugène ou pa nan kay la menm. Kote David, kote David ye la. E David te mouri, David son, e nasyonalite David se Izrayelit, li te mouri a 70 an. Ok, e nou antre nan Genèse, nou antre nan Genèse 3 verset 24, kote nou pral pale, lè Satan, lè Satan

Mwen pral tande wi paske mwen te tande 70. E tout moun konnen e lè sèpan tal tante la fam e le sèpan etè la pli rizye de tou lè zanimo dè chan ke letènèl Dye avè fè il di a la fam Dye atil reyèlman di vou ne manjere pa

mòso kòt nou e sa fè wè nou tout gen bon e pa tout gason ki gen pouvwa sou fanm e pa tout gason ki gen pouvwa sou fanm lè satan al tante Èv pandan ke satan parèt satan di Èv konsa ke sorry ou konnen mwen panse se Abraham pandan ke satan di Èv konsa ke eske vreman Okipe de sa wap pale li byen enterese pou moun ta konnen jan. Ok mèsi zanmi pa mwen Jocelin. Sa t gen la zanmi pa mwen, sa t gen la freo. Okipe de sa wap pale li byen enterese pou moun ta konnen. Ok ok frè pa mwen, sa t gen la menm, sa t gen la zanmi pa mwen. Ok lè satan vini kote Èv Li di Èv konsa, Èske vrèman Letènèl di l piga li manje fri sa a? E Satan, e lè sa Èv reponn li, li di, Wi, Letènèl di l pou li manje tout fri ki la yo, men sof fri ki omilye jaden an. Konprann? Tankou dimanch m ka poze yon kesyon konsa m ka di, Letènèl te di Èv pa manje tout fri e, pa manje tout fri ki fri e Letènèl te di Èv pigal piga li manje. Kounye a la, si w pa di m fri ki te omilye a, ou pa gen, depi w di m fri a men ou pa fò distenge l. Ok? M met aksan sou sa. Kounye a la, epi, lè Satan tande sa, Satan di non, e se manti l ap ba ou, lè l di ou konsa ke, piga, pa manje, depi ou manje fwi sa, sorry, depi ou manje fwi sa, w ap wè, w ap vin tankou yon dye, e sa fè ke Letènèl di ou, ou konnen, sèvitè, m ap swiv ou. Byen serye la Ok frè pa mwen ke Bondye beni w Konprann kounya la epi satan di manti e manti letènèl ap ba ou si ou manje l se paske ou ap wè se paske ou ap wè ou toutouni se paske je w ap kale se paske ou ap konprann ou ap konprann de seri de bagay sa fè letènèl di w piga ou manje l w ap vin tankou yon dye ki fè letènèl di w piga ou manje l lè sa e sa fè ou wè fanm enferyè Konprann? E sa fè fanm enferyè avèk gason. Lè sa vrèman vre Èv tante, Èv pran ou konnen ou yon fanm avèk yon. Enben ok pa gen pwoblèm. E sa fè Èv vin tante, Èv vin manje fri a e efektivman Èv vin wè li toutouni. Ok, n ap kontinye.

Eske nou si nou konnen yon bagay pap fè nou byen mari nou potel ba nou eske nap eske nap prann nan menn eske nap manje li deske nou renmenn deske nou renmenn a san pou san eske nap asepte manjel m ta renmen yon moun kap gadem la ekri e dim banm repons sa eske si mariw tankou ta pote yon pòm ba ou lè ou konnen pòm nan anpwazonnen eswa ou konnen pòm nan plen vè ladan eske ou Eske ou tap manjel. M ta renmen yon moun kap gadem la e banm repons lan. Eske si ke Mawou ta pote yon pòm. Anaël si Mawou ta pote yon pòm ba ou konnen pòm nan son pòm anpwazone li ye. Eswa konnen pòm nan plen vè. Eswa konnen pòm nan pa bon. Eske ou tap manje li.

Non anben ok anben se menm jan tou e deske e Adan te renmen te renmen madanm li li just li pran yon kout dan tou konprann se menm jan tou sa vle di se pa tout pa fwa ke ou si w renmen nèg la san pou san si nèg la ap souflete w la pou w asepte l souflete w Se pa paske w son son. Depi li pa bon mwen pap manje l. M konn sa. Se pa paske ou renmen nèg la. Se pa paske ou renmen nèg la san pou san. Ki fè ke si l ap maltrete w. Si l ap mal viv avè w pou w asepte l. Non bib la pa di sa. M sonje Vina te fon deba. Te vin yon sijè konsa. Non bib la pa di sa. Bib la pa di ke si ke moun nan ap maltrete w pou asepte pran soufrans lan paske w se yon sèvant. Non, Bib la pa di sa. Men, Bib la di konsa ke si w gen mari w, ou sipoze respekte l. Konprann? Ou sipoze respekte l, ou sipoze ba l tout love. Konprann? Ou sipoze pa nan adiltè. Konprann? Men bib la pa di ke si ke moun nan ap mal maltrete w, malmennen w paske w se yon sèvant de Dye, paske wap swivi wap swiv Bondye fò w rete pou sa, non e pa sa. Ok tout sa yo se kesyon, konprann, lè fini m pral prepare yo, tout sa yo se kesyon, konprann, Anaël tout sa yo se kesyon. Ok. Ok, nap kontinye. Alon, Il entendit la voix de l'Eternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Eternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ou wè? Sa vle di, lè zye yo vin ouvè, lè zye yo vin ouvè, yo blije, lè yo tande Letènèl e ap rele yo, lè yo tande Letènèl e vin kot yo, paske lè Letènèl konn ap rele yo, lè Letènèl konn ap rele yo, yo konn parèt trè rapid, men akòz yo fin manje fri a, ok pa gen pwoblèm zanmi pa mwen, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, eske yon moun ka di m konbyen, konbyen pataj la ye la silvouplè? Eske yon moun ka ekril. Anaëlle eske ou ka dim konbyen pataj la ye la? Wen sa vle di ke lè je yo vin je yo vin louvri epi yo vin tande kris yo vin tande sa yo vin tande Dye ap rele yo e yo vin pè parèt devan Letènèl. Kounye a lè Letènèl ap chache yo ap chache yo ap chache yo ap chache yo ap chache yo epi yo Pardon yo pete kriye Nan lè letènèl mande yo Paske yo di letènèl Sa fèw pa parèt se paske yo toutouni Ou menm ki vle konn istwa tou kal nan jenèz E paske yo tou lè letènèl di yo konsa Koman yo fè konnen yo toutouni Epi letènèl ok merci 47 cher oh mesye nou pa pataje menm non zanmim yo nou pa pataje nou pa pataje zanmim yo kounye la lè letènèl di lè letènèl dil konsa ke kòmanl fè konnen li toutouni e lè letènèl mandel eske li manje fri ki te e ki te nan fri ab ki omilye jaden an lè sa yo di wi Yo di, Satan te ba yo l, yo di, Koulèv la ba yo l. E lè sa a, Letènèl te fache kont yo, Letènèl te mete yo deyò nan jaden an. Ok? M panse gen anmi, anpil moun konn istwa Adan e Èv, men, e, yo pa, yo pa konnen l pwofon. Sa vle di tout moun konnen Adan e Èv se li premye paran nou. Ok? Ok? Ou tande, ou tande, Anaëlle? Adan e Èv se premye papa ak manman nou. Konprann? Premye papa ak manman kreyasyon sa, Adan e Èv. Ok, n ap kontinye. N ap kontinye, n ap kontinye, n ap kontinye. Alò, men Letènèl, Dye apela lòm.

Ok e letènèl di avèk satan konsa avèk e koulèv la an palan de satan li di avèk koulèv la kòm li fè sa kòm li fè sa e li modi li lap mache sou vant li jiskaske lap manje pousyè e lap mache sou vant li jiskaske Li manje fatra, li manje fatra jiskaske li mouri. Konprann? E sa fè nou wè sèpan, nou wè sèpan e sou vant li, li rale, li pa gen pye, li pa gen bay, men Satan te reyèlman, se te koulèv, se te reyèlman te gen pye nòmalman pou l te mache, men akòz e sa li fè a, Letènèl modi li, Letènèl fè l ranpe sou vant li, ki fè ke nou wè koulèv pa mache. O o Facebook mechan wi Fabiola, mwen pataje l anpil.

Eske ou tande Anael? Ou tande byen e sa li sa l'Eternel di? L'Eternel di avè fanm lè la pa lè la pa kouche, lè l'ansent, lè la pa kouche, sa k'ap grennen pitit yo pran yo tankou yon boul bolèt la, sorry, e lè la pa kouche, la fè li redi e la fè e tout sa ke l'ap bezwen l'ap depann de

Il dominera, sorry, dominera sur toi. Sa vle di ke tout gason nèt sipoze se yo menm ki chèf. Sa vle di se yo pot pantalon tankou jan m konn tande moun yo di a, se yo pot pantalon, sa vle di ke se yo menm ki chèf. Apre ou menm, m ap pran anpil nòt la wi. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm e e Anaël pa gen pwoblèm. M ta swete dimanch si Dieu veut tou ou fon bon kout plim. Ok. Ok, sa vle di ke e gason, gason e se gason ki domine sur la femme. Men kounye a la nan mond nap viv la la e bagay sa pa egziste ankò. Ou konprann men selon la bib. Se gason ki sipoze tout sa gason di ou sipoze tande men m pa di ke si l vwe al touye tèt ou pou al touye tèt ou non men tout sa gason di ou depi se pati e ki fè pati fwaye a konprann e ou sipoze obeyi men si l di w al touye tèt ou epi si l di w l ap mennen bon li gen moun si depi mari yo di ap mennen yo kay ou genyen ale konprann sa vle di ke men pa tout bagay gason di ou pou asepte l avèk li.

Wè li? Se akòz de, de, de premye paran nou yo, ki fè ke nou nan tout sa nou ye la, ki fè nou nan tout mizè nou ye la. Konprann? Se akòz de premye paran nou yo. Ok, n ap kanpe nan, nan la, n ap kanpe nan vèsè 18 lan. N ap kanpe nan vèsè 18. Konprann? Nou kanpe la nan vèsè 18 lan. E paske l gentan deja fè 8 è. Ou konnen e gon tan pou nou kòmanse, gon tan pou nou fini. N ap kanpe nan vèsè 18 la. E m ap di, m ap di pa bliye e dimanch si Dye vle m ap tann tout moun. E nan live la e vini vini vin rele e vin pran bèt e map poze kesyon e map bay prim tou. Mwen di merci avèk tout moun ki tap swiv mwen yo, a tout moun ki te vin pran pil bèt. Anaël m konnen ou pran pil bèt, kay ou foul la e pa bliye e etidye e fè yo kòm kesyon apre e pou sa te pase dimanche la Anaël pou pa pase dimanche sa E mwen trè byen kontan e nou tout te ansanm avèk mwen nou te vin banm love la mwen trè trè byen kontan ou konnen e nou pral tèmine men nou paka tèmine konsa san ke nou pa mete Seyè Jezi a devan Alelouya Senyè Dye twa fwa sen papa m kap nan syèl la m di w mèsi pou gras ou pou amou pou bonte pou fidelite ou m di w mèsi paske ou se Bondye m di w mèsi paske ou gran m di w mèsi Senyè Dye dèske prezans ou te la Senyè Dye nan moman la Senyè Dye men kote nou pral ale Senyè map mande w Chacun de moun ki la, chacun de moun ki tap gadem yo Seigneur Dieu map mande w Seigneur Dieu pou fè yo gras, pou beni yo Seigneur Dieu paske Seigneur Dieu se ou menm Seigneur ki ka fè yo gras, se ou menm Seigneur papa alelouya o non de Jezu, se ou menm Seigneur ka retire yo nan sa yo ye a nan problèm yo ye a nan traka nan sa a ap andire a Seigneur Dieu se ou menm ka retire yo ladan Seigneur Dieu papa map mande w Seigneur m diw merci Seigneur pou prezans ou ki te la m diw merci pou chacun de moun ki te la m diw merci Pou tout moun sa yo Senyè ki tap swiv Senyè Dye ki te vin pran pawòl la Senyè Dye m diw mèsi Senyè Dye pou jan ou te pote pawòl la Senyè ban mwen Senyè Alelouya Senyè map mande w papa nan minit sa Senyè Dye men kote nou pral ale map mande chak yon de moun Senyè wa pran kontwòl yo Senyè Dye dimanch si Dye ve avèk lendi se ve madi se ve ma retounen jwenn yo ankò nan menm lè a Senyè Dye papa mande w beni chak yon de moun ki la Senyè spesyalman beni Beni e sè nou ki la, sè Anaëlle ki la, ki pap janm pap pran nòt, ki toujou ap pran nòt ansanm avèk nou la. Mwen di ou Bondye wa va fè yon wout avèl, wa va pase avèk li Senyè Dye e wa va fè li gras li merite li menm ou menm sèl Senyè. Wa va beni nou, beni nou, beni nou, beni nou, beni nou, beni nou, beni nou, beni nou o non de Jezi. Amen amen ok map di tout moun merci map di merci avèt Anaël merci avèt Fabiola merci avèt Eugène Gibson e map di merci avèt Veve map di merci avèt la très belle Dinette madanm pa mwen ki t ansanm avèk nou map di merci avèt Kenlove merci avèt Vicky Estrado map di merci avèt Fabienne Hyppolite e map di merci avèt Bing Biling Paul map di merci avek di merci avek Kati Kati ki te ansanm avek nou map di merci avek tout moun e map di nou randevou pou yon lot fwa pou yon lot emisyon anko yon lot tre bel sije a la glwa de Dye ke Bondye beni nou pa bliye lave men nou mete kach nen epi priye epi tann Jezi paske nap retounen trè byento bye bye tout moun pase trè bòn sware kanta mwen male nan pou yon lòt fwa pou yon lòt emisyon bye bye ke Bondye beni nou.